Gwo bonjou bonswa pou nou tout zanmi m yo fanatik mwen yo e fanatik YouTube espesyalman e mwen kontan moman sa pou m kapab rantre lakay ou e se yon plezi chak fwa ke nou moute e pou nou salye tout zanmi nou yo e ki abò tren youtube la espesyalman ou konprann donk m konnen youtube la son tren ke l ye nan moman sa e anpil fwa e youtubè yo toujou ap rete tann e sa k ap tonbe sa k ap pase sa k ap fèt atravè youtube la donk e moman sa m kontan pou m salye chak grenn e zanmi ki abò tren sa ki se youtube Donk mwen salye nou trè fò espesyalman ou menm ki pral tande k pral gade video sa kèlkeswa kote kew ye nou salyew trè fò son plèzi pou nou antre lakay ou moman sa donk aprèdmidi a sa ke nou pral wè nou pral kontinye pataje ide sa ke nou genyen de pwotokòl Donk kòm nou te deja fè plizyè epizòd sur le protocole e gen anpil moun ki deja wè videyo a, gon seri de bagay swa yo te konnen oubyen yo pat konnen e m panse atravè videyo sa yo n ap kapab reprann nou, n ap kapab jwenn kèlke choz pou kapab ede nou e fason ke nou te konn ap abiye, jan ke nou te konn ap foksyone e atravè sosyete modèn ke nou genyen jounen jodi a la. Donk e sosyete a jounen jodi a li ekstrè ekstrèmeman ekzijan. Malgre sosyete a ekzijan, gon seri de bagay li pap fè l pou w non, men li traske ou nan liy sosyete a. Dabò, Nan sosyete n ap viv jounen jodi a, avan pou rive ob tu mond dè zafè, gon pakèt pakèt egzijans pou fè. Fò ou repare tèt ou dabò, as malgre gen anpil moun, depi l leve l jwenn yon plat diri, li jwenn detwa bout poul, li jwenn yon gode dlo sikre l li bwè, li pa bezwen konn anyen ankò, konprann, li di w jou l wè a li l konnen men Ou menm ki gen objektif, toujou panse sa. Toujou ap kouri dèyè sa k ap itil ou, paske sosyete sa a l fè anpil anpil egzijans. Paske lè w ap gade pakou ke w fè lekòl, e lè w vin rive nan yon nivo, ou, lè sa a ou vin yon moun ki pare, ou vin yon manje tou kwit, tout moun ap toujou bat pou yo bò kote w. Men li pa konnen ki Mizè ke ou te pase. Donk se sa e moman sa map toujou di w toujou kwè nan tèt ou toujou fè dè zefò pa janm sese pou aprann kòm nou te deja di w sa nan video pase a menm si w sou baton ou ka aprann ou ka pa aprann sa ki wout levèl De bagay ki gen anpil egzijans ki pral mande w depanse anpil enèji men ou pa ka bouke aprann nan lavi. Twòp pale anpil, n ap avanse nan sa ke nou pote pou ou aswè a. Ren, N ap avanse nan sa ke nou pote pou ou. E premye sa ke n ap di w, chemiz de pòch pa mete anba tèt vès. Tande? Donk si w mete yon chemiz ki gen 2 pòch, ou konnen gen chemiz ki gen 2 pòch devan, chemiz sa yo, yo pa mete anba tèt vès ou anba kostim. Yo pa mete chemiz 2 pòch anba. Li pa fè sans si w mete yon tèt vès oubyen yon kostim pou w mete yon chemiz 2 pòch anba l. Donk, gen yon seri chemiz 2 pòch ki fèt e tout dimansyon. Gen l ka yon chemiz senp, E nenpòt moun ka mete, donk lè m di w nenpòt moun ka mete fòk nou fè diferans sa a. E sitou jounen jodi a gen anpil anpil vètman, chak vètman sa yo gen stil yo, gen mèt yo tou. Donk w ap gade e bredjenn nan oubyen nèg yo rele rastamann yo, yo gen yon stil ki pwòp a yo menm. Men ou menm ki son moun tou senp oubyen ou moun ou menm ki son kretyen, gen de vètman ki pa stil paw, gen de abiman k pa pou ou. Si w rive yon kote, ou ka wè moun nan mete abiman, abiman li fè l byen vre, li fè l bèl, men pou ou menm li pa pou ou, paske li pa fèt pou ou. Paske chak moun ou wè k ap viv, li gen yon objektif. Li viv yon fason ki diferan de yon lòt moun. Donk, pa pou otan pou w ap gade sou moun. Pa kopye sou moun. Pa gade sou kèlkeswa moun li ye a pou w di, a, m wè entèl ap viv konsa, ban m viv konsa. Ou pa konnen ki sa k pouse moun nan k fè l viv konsa. Ou pa konnen ki sa moun nan ap fè. Ou menm ou pa dwe fè l. Ou dwe viv selon stil pa ou. Si w wè stil sa se ou menm li fè w byen, se li ki fè w byen. Se li ki ale avè w, adopte l. Men si w wè l pa ale avè w, se yon moun ou wè k fè l, pa di m ou pral fè l, donk ou pral mache dèyè moun nan, sa moun nan fè se li w ap fè. Li di li pa stil paw, li pap janm fè ou byen menm jan wèl fè moun nan byen an pase moun ki se mèt stil la oubyen tèl abiman wap gade abiman ki abiman paw la sa ou abitye a kèlkeswa jan ou fèl lap fè ou byen paske sa se stil paw pa gade sou moun pou dim wap kopye sou moun donk m konnen tout ayisyen yo nou konn nou konnen nou konn mizik sa wi donk e swa fasil konsa m sonje ki fon mizik li dim pap kopye sou moun men longè bèl fanm li men longè loto oto li li pa konnen kisal t sot fè pandan sware a pou l genyenl pa kopye sou moun kwè nan tèt ou kwè nan sa w fè avèk swè fon w nan sa w fè avèk men w pou kapab rive zanmi si w wè m fè ti rale sa donk se. Se sa ke nap di a ki mennen nou rive la, men se pa la nou ye non, si w wè m fè rantre ti parantèz sa konsa. Donk, m kwè tout sa yo, yo bon pou ou tou, y ap ede w. Paske a chak fwa ou gen yon moun k ap ede w, k ap ba w yon konsèy, e si w renmen konsèy, e pa tout moun ki renmen konsèy, gen de moun ou ka ba l yon konsèy, menm si l ta bon pou li, ou ba lil lap rejtel paskel pa renmenl donk m se gon zanmi m te konn toujou pale avèl misye tap dim e swa gon pwofesè konsa ki te dil pito yo baw yon konsèy ou echwe avèl ke yo ba oul ou pa pranl ditou konprann lè sa ou pral di kèt misye wè sal ta di an sim te fèl m patap fè erè sa oubyen tèl bagay patap rive non ou patap bezwen rive la konprann donk aprann aprann aprann toutotan ou ka aprann aprann tande moun Aprann koute konsèy, sa ap pemèt ou rive lwen nan lavi w. Sa ap ede w anpil. Dezyèm bagay n ap wè, kostim koulè viv. Nou tande sa? Kostim koulè viv pale nan antèman. Ou konn wè gen de kostim moun nan mete li klere sou kò l. Kostim sa yo, yo klere, men chak vètman jan m di w la, m te deja di w sa deja, yo gen lè pou mete yo oubyen yo gen kote ke ou dwe ale avèk yo. Donk jan de twal sa yo, twal ki klere, twal ki swa, Donk, men nan prensip pwotokòl la, yo rele yo viv, kostim, lè twal lò wè kostim nan klere, yo di kostim koulè viv, ou pa dwe mete yo pou ale nan yon antèman, oubyen nan yon maryaj k ap fèt gran jounen. Trè souvan kostim sa yo, yo itilize yo pou gradyasyon k ap fèt leswa, pou fèt k ap fèt leswa, aprèdmidi. Se nan lè sa yo plis ka mete kostim sa yo oubyen wòb pou sa yo pou medam yo. Gen de wòb klere, e pou medam yo m konn tou ap di ti klere. Bon e jan de stil sa yo se plis leswa ke yo mete yo ke lematen. E konprann? Se plis leswa ke yo mete yo ke lematen. Donk sa yo. Yo trè trè trè trè zenpòtan mezanmi fòk nou pa neglije yo pase jounen jodi a sosyete a li tèlman egzijan li baw ata kòman pou leve pye w humm malgre l pap fè anyen pou ou wi se ou menm pou fè kou w konnen pou w repare tèt ou pou w met tèt ou nan sosyete a men lè w fin repare l gen de prensip ke lap pèmèt ou pou adopte. Men, si w gen yon seri de prensip, si w pa adopte yo, kòmsi w pa nan sosyete a, nou pa ka nye sa yo, mezanmi, toutotan n ap viv nan monn sa a, n ap viv nan sosyete de no jou, nan venteyinyèm syèk sa a, gen yon seri de bagay nou fèt pou nou adopte nou ansanm avèk yo. Twazyèm bagay nou pral wè pou ou, e, nou pral wè lè w mete yon Pantalon jeans ki gen dizay. Sitou pou bredjenn mwen yo. Rastaman mwen yo. Yon ti non kon di. Faya m yo. E Nou konnen sitou sistèm pantalon kounye a yo. Ou ka rive nan yon shop, nan yon magazen. Ou yon seri bèl pantalon lè w gade yo wè yo e rad chire yo ye oubyen yo plen dizay ladan yo sa yo nou konnen nou konn kiyès ki mèt yo ayy chak stil gen mèt yo m ap toujou raple nou sa ayy ou menm ki s on kretyen gen de stil ki pa pou ou jan de abiman rad sa yo pa pou ou ayy chak ane teknoloji ap travay E dyab satan tou ap travay. Se sa k fè gon seri de stil rad ou wè, gon seri de logo ou wè sou yon rad, yon seri de rad, si w pa konnen yo oubyen gon seri de non yo konn make nan rad yo, si w pa ka li l, ou pa konprann li, pa achte l. Yon seri de dizay ou wè nan rad, pa achte yo. Yon seri grafiti ou wè nan rad, si w pa konn sa yo vle di, pa achte yo. Gen de rad ou ka fini nache la etanke swa ou on gason ou on lòt gason tonbe ap swiv ou, ou pa konn poukisa, ou ka rive on kote li li kanpe ou menm li kouman pase men pou l anbrase ou, ou ka etone, non ou pa bezwen etone, sa vle di sak sou ou a atire l, li wè se stil li, li wè se moun pa l ou ye. Sal sa li menm li ye a komsi li wè se saw ye pase jan dabiman sa w pran an li wè se moun pal ou ye wa tirel vin sou ou e komsi son eman ou konprann ou wè depi kote yon metal ye depi gon eman la lap atirel paske se li menm se sal ye pa etone w donk esak fè map diw sa ankò gon seri de stil abiman si w pa konnen gon seri de logo grafiti si w pa konnen yo pa pote boure ladan l. Donk, fwa dènye a m t al achte yon mayo nan sant lan, m t wè ti mayo a, m vrèman renmen l. Lè m rive la, m pa t menm pran tan pou m al gade ekriti ladan l. Lè m rive la, m gade wè l make Grenstè. E Grenstè a, ki sa l vle di? Bandi. M ba w yon bandi. Men yon moun ki konn sa l vle di, li gade l wè l sou mwen, moun sa a pral koumanse gade m mal. oubyen si son moun e ki byen reflechi li ka relem li banm konsèy li di ah m wè w met on mayo kòm m pa konn sa w ye eskizem wi m wè w met on mayo sal make a kòm m pa konn ki tip de moun ou ye men e si w pa nenpòt moun m pa ta renmen w mete mayo sa ankò non moun nan te gen dwa rele w konsa li ba w on konsèy men konsa gen moun tou olye pou l ba w on konsèy lap kritike w lap gade w mal kote w ye a konprann men olye pou rive nan tout bagay sa yo e map diw e jan de bagay sa yo lè ou von kote avan ke ou achte yon rad gadel avan gade dizay la sa ki rele e grafiti oubyen logo a gade sa yo avan avan ke ou achte rad la donk e pou nou fini nan twazyèm pwen an asavwa pantalon jeans ki gen dizay ladan yo. Sa yo, lè w gou mete yon pantalon konsa, ou mete yon mayo avè l, ou pa fèt pou mete mayo a anndan. Donk, m m ta swete nou byen konprann sa m ap di a. M pa di pou pa mete yon pantalon jeans, lè w mete yon palon pantalon jeans pou pa mete mayo anndan non. M ap di gen pantalon jeans ki fèt, ki gen dizay ladan l, plizyè koulè, oubyen jan jan de sistèm chire sa yo. Si w mete yon mayo avè l, Si w se yon moun ou lè w mete rad ou pa renmen lage l, jan de pantalon sa depi w mete l ou pa fèt pou w mete l anndan ou dwe kite l lage sou li donk si w ta vle renmen mete mayo anndan pantalon w gon seri de pantalon ou pa fèt pou w achte yo paske pantalon sa yo pa fèt pou lage mayo sa yo sou li donk nou konnen gen yon seri de rad kit li chemiz oubyen mayo jan l fèt la ki pa rekòmande pou mete anndan, ki tou yon mayo ki fèt ki gen de fann, kèlkeswa e pantalon, twal oubyen bagay, donk ou pa ta dwe mete yo anndan, donk sa se prensip pwotokòl la, yo di ou pa ta dwe mete l anndan, e gen de chemiz jan fòm yo fèt la, bon tout moun konn wayabèl pa met anndan, men ki pa way gen de chemiz ki pa wayabèl, men jan fòm ni fèt la, li pa fèt pou mete l anndan. Donk la se pa la nou ye men se pantalon jeans ki gen dizay ladan yo, sa yo lè w met mayo avè yo, ou pa fèt pou mete mayo a anndan. Donk sa a espesyalman pou bredjenn mwen yo, donk kòm bredjenn li menm li pa konn nan bagay sa a, yo pral pran tan mete rad anndan pou ou, sa yo sa yo pa nan stil pa l, sa yo pa koutim pa bredjenn nan. Donk mezanmi fanmi yo, donk m kwè se la ke m ap kite nou. M pale anpil nan video sa donk ou menm tou ki renmen konsèy ou pral wè sa yo pa anyen pase tout sa m di yo yo bon yo itil e yo fè pati sosyete a tou ou menm ki anndan sosyete a kap viv nan sosyete a ou dwe aplike tout sa yo donk m kwè si sa fè w plezi m ap envite w pataje video sa e kite yon like anba l pou nou kite yon kòmantè anba video a pou nou tou si gon bagay ki pa fè w byen si gon bagay yon konsèy tou ou ta renmen ban nou. N ap pran l tou. Donk, dabò, ou wè nan lavi, depi w ap pran konsèy, ou pa p janm sispann grandi. Gen de kote ou rive, gen de bagay, menm si ou te konnen l, kouwè dlo kokoye, kouwè lè w ap bwè dlo, ou tande yon moun ap pale de li, pa moute w twò awogan ou te konnen deja. Toujou mete w pi ba kòm si ou pa t janm konnen, lè sa w ap konn plis toujou. E nan sa w te konnen an, si gen yon bagay ki te echape w, w ap ratrape l, w ap vin konn plis toujou. Donk, e m espere sa fè w plezi. Kite yon like pou nou. Sa fè nou plèzi. Pataje videyo a. Sa pap deranje w nan anyen. Fè nou favè sa. Ede nou pou lòt moun kapab rive tande, rive konprann prensip ki gen sou pwotokòl. Malgre w te deja konnen l deja, sa pa piti, sa pap deranje w non si w ede nou pou travay sa a kapab rive pi lwen. E m espere ou te pran tan w e ou pral pran san w tou pou tande e pou gade videyo sa a. E m ap toujou di w sa, pa bliye non, Tan an preske fini. Ou menm ki poko gen Jezi nan laviw, chache tande mesaj bòn nouvèl la. Mesaj ki kapab ede w sove a, mesaj ki kapab moutre w kòman ke ou te kondane depi nan gran gran paran w, pou kapab konprann tout bagay sa yo, pou konnen yo, jis pou kapab chache Aranje lavi w avèk Mèt la, paske jou yo pwòch, pòt la pa lwen fèmen. Tchaw, a byento pou yon lòt epizòd.